Ankò yon fwa zanmi mwen yo, frè m ak sè m yo, mwen koube mwen byen ba, vrèman byen ba pou salye nou nan non Jezi Senyè nou e Sovè nou. Koube m osi ba de sòt ke nou kapab atenn moun ki pi ba a atravè ti refleksyon sa a yo. E n ap toujou di ou sa, se avèk yon imans plezi nou retwouve w sou platfòm Kainos. Sa konn toujou diw li fè kesyon yo rive jwenn nou. Fè kòmantè yo rive jwenn nou. Epi bay tèt ou abitid pou like ti pawòl sa yo avèk pous la anlè nan men an. Epi pataje l avèk yon lòt. Tankou nou di l plizyè fwa. Ou pa konnen kiyès ou kapab ede chape nan yon sitiyasyon konplike. Nou t ap admire ansanm dosye Salomon an e ki fè nou reflechi anpil e seryezman, pwofondeman. Paske, lè nou gade kòman Salomon t ap byen mennen, kòman Bondye t ap aplodi Salomon, kòman Bondye beni, beni Salomon a tout nivo. Epi gade kòman g'on chanjman pwofon, g'on chanjman drastik, g'on chanjman san presedan. Paske tout lavi Salomon se te richès, se te byennèt, se te anpil sajès. Epi sa w tande a, misye pral poze dè zaksyon ke Letènèl pa dakò. Se sa k fè n'ap di w, fè sa Letènèl di a. Mentnan pou w fè sa Letènèl di a, se chèche konnen ki sa l di menm. Pa konsekan, n ap kontinye gade aksyon Salomon apre Letènèl fin vire do ba li, lòske Letènèl fin deside, piske Salomon apral adore fo dye, apral. Adore idòl, Salomon vin tèlman antre nan mitan fanm payèn yo, ebyen Salomon pèdi tout kontwòl li, tout serenite l, tout sajès Salomon te genyen pou l fè bon jijman, bagay sa yo plwaye mete yon kote. Salomon vin ap adore fo dye. E la, Bondye pral deside, jan ke nou te wè l nan meditasyon anteryè la, Bondye pa negosye lòske yon moun pran yon bagay, yon lòt bagay pi presye ke li. Bondye pa negosye sa, paske l vle se li ki pou okipe premyè plas nan kè nou. premyè plas nan desizyon nou yo, premyè plas nan pwojè nou yo, premyè plas nan lavi nou, nan fwaye nou, nan fanmi an, premyè plas nan aktivite pwofesyonèl nou tankou aktivite eklezyastik. Letènèl vle ke li okipe premyè plas la nan kè nou. Se pa san rezon ki fè se premis ke Letènèl toujou te mande. e Jezi se premis nan ke l ofri nou tou. Mon frè, ma sè, mon ami, aswè a, nou vreman swete ke ou konprann, banm di jodi a, sa pral depann de kote ou ye e nan ki lè w ap tande meditasyon sa a. Nou gen enterè mwen avèw bat poun toujou sou ray letènèl poze a poun woule sou ray letènèl la se sèl fason poun pa fè aksidan se sèl fason poun pa mennen tèt nou nan yon bagay ke nou pap ka soti e sa rive anpil moun sou latè ki tonbe nan bagay yo paka soti paske yo pa fè sa letènèl di a. ki se chèche gras oprè de Letènèl. Paske li toujou prè pou l tande nou, dayè li di sa, vene e pledon. Donk Letènèl renmen lè n vin koze avè l, li renmen sa. E an plis de sa, mon frè, ma sè, mon ami, lòske n ap di yo Letènèl jalou a, li jalou. D'un cœur amoureux. L'éternel renmen ou. L'éternel renmen nou paske nou presye nan zye l. Don l'éternel toujou genyen pwovizyon pou sila yo ke l renmen an. E se pwovizyon sa yo ke nou konstate. la sosyete a pap viv la fami pap viv la danl vre paske se yon chòk toutan nan ka la son her son konfli toutan son zizani toutan se yon malèz toutan e bagay sa nou wè ki konsekans li se ke gonseye de nèg tansyon yo monte. suk monte epi sa w tande a se yon kesyon de koupe pye sinon moun nan ap pèdi lavi l anpil moun ap tonbe de strès sa nou rele tansyon an paske kè yo pa anpè yo pa trankil moun yo pap viv nan yon atmosfè pezib jovial. konvivyal se pa le ka e ben nou vin ankò enterese ou atravè ti refleksyon sa fè sa Letènèl di w la paske pa gen a sòti de la si ou vle rann ou moun otou de ou byen si ou vle rann moun otou de ou sèvis pou ke yo byen e byen kòmanse ou menm fè sa Letènèl di w la. epi wap sezi wè gras Bondye nan lavi lòm paske sal di a lap fèl sa wèl diw la se yon bagay ki disponib deja heureux depi ou gen krent letènèl ou paka pa heureux eske kounya la nou vle di ou pap janm fè fas ak pwoblèm non pa di sa. Eske n vle di ou pap gen pwoblèm nan lavi ou? Nou pa di bagay konsa. Men nou sèlman di ou, fè sa Letènèl di ou la, w ap wè kòman w ap byen. Donk, lè pwoblèm yo vini, lè mezantant yo vini, lè konfli yo rive sou nou, lè atak demonyak yo ap rive sou nou, ebyen lè sa a nou genyen de kwa pou nou reponn avèk fèmete, severite, konviksyon. lòske nou sur ke nou fè sa Letènèl di a. Se yon dosye ki mande pou nou vreman pran tan n, pran san n, pou n byen reflechi sou li. Gade kòman Letènèl te nan kòkòt ak Figaro avèk Salomon. Se te yon bagay wololoy, dyalòg Salomon avèk Letènèl. Epi gade kòman Letènèl pral deside finalman. Piske Salomon chanje fizil zepòl, Letènèl tou chanje fizil zepòl. Paske Bondye vle ke nou rete nan obeyisans, nan pawòl li. Se sa k fè l pral di Salomon. Twòn sa map pranl bay yon lòt moun map chire twòn nan m pap fèl pandan w sou li jodia la akòz de David ton pè se sa letènèl te di Salomon donk pa janm pran pou yon kat an blanch relasyon w avèk Bondye lòske w konstate ke sa va Lè w konstate ke w ap pote viktwa youn apre lòt, sonje ke se gras Letènèl e pa konsekan toujou rete enb tou piti nan men Letènèl pou l fè wout avè w. Ke Bondye beni w pa Jezi.